Salut tout moun koman nou ye yon istwa ke map rakonte yon istwa ki vreman tris e ki gen anpil leson ladan istwa 3 machann kap vann pen mesye sa nap gade kavek padyol lan chak moun ki vini li di yo vin achte kliyan vin achte m gen bon pen dous tout kliyan yo pase sou li yal achte nan men lòt machann nan Yon fi parèt, misye fè menm jès la. Fi a meprize l, l al salye lòt la, li achte nan men lòt dam lan. Misye la, misye ap gade. L ap panse, l ap reflechi. Li wè l pa janm vann, tout lòt moun ap vann. Misye pa ka konprann sa k ap pase a. Men li ret sou silans li. Tout moun ap vann, misye ap fè kout san. Li wè l chita la, Li gen komès tou, tout lòt moun yo ap vann li pa janm ka vann. Mesye la lap gade, lap manje dan, lap fè move san, lap panse. Men gen 2 nèg sa yo nap gade k nan machin nan, se yo menm ki pral delivrans misye akoz de yon byen misye pral fè. Ann swiv ansanm, nap wè kijan misye pral reyisi vann tout bagay li yo. Pral gen yon ti moun ki pral vini, li pral mande, li menm pap vle bay. E konsa ti moun nan ap parèt. Ti moun nan grangou, la yon veso nan men l lap mande. Li parèt kote premye dam nan, li mande l. Dam nan gade l. Ou wè reyaksyon an, li joure l. Epi l di ale kò w la. Timoun nan di m, Grangou, ou di rale kò w la, demaske w devan m nan. Timoun nan ale. Li grangou podyab. Li pase kot yon lòt mesye. Li fè menm jès la. Li mande mesye a. Mesye a di, Deplase la, kote m konnen w. Li di m, Grangou, se di rale kò w la. Epi timoun nan vire. Li prale kote twazyèm machann nan, mesye sa a ki pa janm vann anyen an. Epoutan, se mesye sa a ki gen pi bon kè nan tout machann yo. Misye fouye men nan premye pòch li, li pa jwenn anyen. Li fouye men nan dezyèm pòch li, li pa jwenn anyen. Misye fouye men nan 2 pòch dèyè l, li pa jwenn anyen. Misye di ti pitit la, M pa gen anyen, m pa vann, m pa gen lajan pou m ta ba ou. Men m ap fè w kado yon pen. Li fè timoun nan kado yon pen. Timoun nan di mèsi. Timoun nan vire, l ale. 2 mesye sa yo ki te nan machin nan wè ki jès misye fè, yo rale bak. Timoun nan pral chita, l ap manje pen an. Mesye an ap vin kote l. Mesye an ap poze l kesyon, Kiyès ki ba w pen an? Paske m wè w mande, lòt moun yo pa ba ou. Ann al montre m kiyès ki te fè w kado pen an. Se konsa mesye yo tounen, yo rale bak. Y ale. Gad reyaksyon an. Yo desann machin nan. Yo pral pran timoun nan. Timoun nan ap leve. L ap monte machin nan. Li pral montre kiyès ki te fè l kado pen an. Ebyen, mesye sa n ap gade ki avèk abiman vè la, s on pastè misye ye. Ann suiv ansanm ki reyaksyon ki pral pase pou mesye sa a k pa t janm vann anyen an. Ki jan gras li te desann akoz de byen sa ke l te fè a. Timoun nan pran bòl li, li pral moute machin nan. Djab. Li antre, li monte machin nan. L ap mennen mesye yo kote moun ki te fè l kado a. An n suiv. Reyèlman, yo rive kote machann yo. Mesye a leve, li fè menm jan ke l te konn fè avan an, pou l al rele kliyan yo pou yo vin achte nan men l. Timoun nan desann, mesye a pran l. Li prale kot misye, li lonje dwèt sou li, li di yo li k te fè m kado a. Lòt moun yo ap rele kounye a pou kliyan yo vin achte nan men l. Timoun nan mennen mesye a kote moun ki te fè l kado a dirèk. E se la a delivrans misye rive. Yo pral achte tout sa misye genyen yo nèt akoz de byen misye te fè pou timoun nan. Yap leve tout met nan machin. Ann swiv ansanm pou n wè kijan sa pral pase. Misye kòmanse kontan. Moun yo kòmanse di pran. Al mete nan bouda machin nan. Lòt moun yo kòmanse ap fè gwo san yap fè kòlè. Misye kontan. Dam lan sezi. Li wè kijan yap leve biznis misye a met nan bouda machin. Men tout sa ki rive la se grenn byen ke misye te fè ak timoun nan ki te nan mizè a, ki te grangou a. Ebyen se konsa misye vann tout sa l te genyen nèt akoz de sèl grenn pen an ke l te bay timoun nan. Ou menm zanmi m, kèlkeswa sa w ap fè nan lavi. Depi w yon moun ki nan nesesite, li mande w si w genyen, ba li. E se konsa misye ap karese tèt timoun nan. Epi l di timoun nan babay, mèsi anpil. E se konsa istwa.